Nou pa gen pou nou peye kay pou nou, si nap travay nou ka peye kay nou, nou mande pou yo ban nou travay, nou vle travay e nou ka travay e. Se paske nap mande aba diskriminasyon e aba stigmatizasyon paske yo diskriminisen pasyan yo twòp, yo Pase ki gen ki maladi. Ki maladi yo, ki ki kap viv avèk jèm viris sida a nan san yo, yo yo imilye yo twòp e poutan nap mande tou paske gen pasyan aktyèlman la ki pa gen manje pou manje, ki pa gen kay pou dòmi.

Epi tou yo fini, yo konn voye frè transpò ki omwen yo bay pasyan yo 100 goud, kit pasyan soti Jeremi, Sandyas, kit pasyan soti Tigwav 100 goud. Men non, pasyan sa a, l ap toujou pèdi devi. Pasyan sa a, si w pa ankadre l, l ap toujou pa vini lopital la.
E pou nou pa bliye sa Kònèl Moyen di a, sa ke mwen menm mwen plis pou nou plis bezwen ankò, e nou konnen ke èd yo ban nou pou. Medikaman se pou mondyal, se blan ki ap soutni nou avèk medikaman. Men nou aprann ke pwogram nan gen pou l nan men leta ayisyen. E nou mande enstans ki konsène yo ki kòmanse ede nou pou yo toujou sispann pou yo kontinye ede nou paske si pwogram sa a te VVIH la al nan men leta ayisyen nou mouri paske se achte nou pral achte medikaman. Ak kisa nou pral achte medikaman vwa ke E ou paka ou menm pou tèt paw ou pa gen sante kounya la menm nan leta pa regle anyen anyen anyen ditou ditou pou nou se èd yap ban nou blan ap ban nou mèsi yal lage pwogram sa peve VIH la nan men leta ayisyen nou tout moun kap viv avèk viris sida nan san nou tout ap mouri paske nou pap gen kòb pou nou achte medikaman sa se sak fè ke nou menm ki konnen moun ki konnen ap mache nan plizyè sit nou vin redwi paske nou pata renmen pèdi medikaman sa ke nap pran. Ke moun ki ap ede nou ki pou ap soutni nou ban nou medikaman e nou remèsye li anpil paske m konnen lap tande nou paske yo fè nouvèl nou remèsye yo anpil èd yap ban nou a pou yo kontinye kontinye ban nou èd la tanpri kenbe nou toujou fin dayè yo lage pwogram nan nan men leta ayisyen si yo lagel nan men leta ayisyen nou menm pvpih nap mouri e nou vwe yon kout chapo tou pou GI GI bon travay lap fè sou beton an la m pa di a 100 pousan men GI kòmanse fè moun pran konsyans pou ke mach.

Epòk mwen te la wap pale ansanm avèm men m pa kote w la la byen ke yap sigmatize nou pandan w fin pale avèm nan la m gen dwa pale la ou sigmatize m wi ou gen dwa sigmatize m men sa se nan ou men m pa pè sa ankò paske si m te pè m pa tap met kò m deyò m pa tap parèt figi m devan laprès m tap kache. Epi jodi an jodi an tou n ap remake byen ke se pou Ayiti pou Ayiti statistik moun k ap viv avèk. VIH li an, li 160 mil. Sela vle di ke nou represante 12 pousan nan popilasyon Karayib la kap viv avèk VIH la. Donk jodi a nou gen 160 a 170 mil moun kap viv avèk viris VIH la an Ayiti. Donk jodi a se paske nou menm, nou menm ti gwoup sa nou wè la a, nou twouve li enpòtan aske nou pran kouraj nou a 2 bra pou nou vin defann sila yo. ki pa kapab pran kouraj nan vil la pou vin parèt la, pou fè yo konprann ke yo pa gen dwa pè. Yo pa gen dwa pè paske y ap jwe avèk yon viris, yo gen medikaman, yo pa gen dwa kite moun ki mal konprann, moun ki mal konprann avèk vye prejije ke ou malad, ou pral mouri paske ou fè VIH, yo pa gen dwa pè. Se pou yo konprann ke li enpòtan aske yo mete vwa yo pou yo fè konprann ke se moun, yo egziste, yo merite tretman tankou tout lòt moun k ap jwe avèk tout lòt maladi nan sosyete a ke leta. Ke leta ap ap swen, ke leta ap akonpaye aloske nou menm leta kite nou kote pou moun sosyete a kite nou pou yo joure nou, pou yo fete nou, pou yo di nou nou se move moun, nou merite mouri aloske nou se moun an sante menm jan avèk tout lòt moun. Li di a mwen menm kòm. Ou konn poukisa m fè ti videyo sa? M fè ti videyo sa se paske e sa gen anviwon 3 semèn Depi m te fè yon emisyon ki pale konsènan VIH e sida, gen anpil moun ki pa kwè ke maladi sa li egziste. Ou wè, ou tande, ou wè ke maladi sa li egziste. Ebyen, m ap di w, viris sa a ki rele VIH la, se pa yon viris an ki lan jwèt ansanm avèk moun. Ou konprann? E san viris, ou gen dwa fè nenpòt 20, 30 an w ap viv ansanm avè l. Men pandan w ap viv ansanm avè l, l ap domine tout anndan w. Si w bezwen tande plis enfòmasyon konsènan viris sa, ou kapab al tcheke sou chanèl mwen pou w kapab tande l. Kounye a la, Mesye Leta, m ap fè yon ti pale ansanm avè w. Fòk ou sonje ke ou pa janm tranpe men lan dosye e òganizasyon mondyal lan de la sante, ou pa kole tèt ou ansanm avèk a òganizasyon mondyal de la sante pou kapab lan rezoud an pwoblèm konsènan moun lan ki enfekte ansanm avèk viris VIH. Ou pa tranpe men ou ditou lan sa. Ou jis kite òganizasyon mondyal ap ede moun yo. Vin rive yon lè la òganizasyon mondyal de la sante etranje yo, yo vin bouke, yo vin pa kapab ankò. Yo vin wè leta nou an vin pa itil anyen. Ok, yo deside pou yo kase sa. Yo deside pou yo bay vag. Yo deside pou yo pa ede moun ki enfekte yo ankò paske si w ap tande kri madanm nan ou wè ke se yon moun ki nan nesesite lontan lè yon moun te enfekte ansanm avèk VIH ok li pat vle moun konnen li t ap kache sa men kounye a la bagay la vin tèlman rèd pou yo ebyen yo oblije ap fè ekla Yo blije fè moun konnen paske yo pran yo, yo mete yo lan yon kwen. Wè, pandan yo mete yo lan yon kwen, y ap toupizi yo. Ebyen, yo santi y ap mouri paske yo gen de doulè lan kò yo. Yo gen doulè, yo pa ka manje, yo pa ka viv byen. Epi yo gen doulè e viris lan k ap domine yo. Ou tande? Sa vle di, Òganizasyon Mondyal vin lave men li lan sa. Kounye a la, ou menm Leta, se pou kapab lan pran responsablite pou kapab Ede moun sa yo. Ba yo ti medikaman. Ba yo ti manje. Paske konprime ki rele ARV a, se yon konprime, se kont viris la. Se yon konprime ki vrèman fò anpil. Li vrèman fò. Lòske yo ba yo. Tande, dam nan di konsa ke lontan yo te konn ba yo. Ti medikaman sa yo akonpanye l ansanm avèk e vitamin. Poukisa yo akonpanye l avèk vitamin? Se paske konprime a li pou viris lan, pou l atake viris lan. Vitamin nan li pou globil blan an. Ok. Konprime a pral atake viris lan, vitamin nan li menm li pral ranfòse globil blan an pou l kapab goumen ansanm avèk Viris lan paske chak jou Bondye mete ke viris lan globil blan an li menm lap goumen ansanm avèk viris lan an poul wè sil te kapab eliminel men kounya la lè w ba yo sèlman medikaman AFV a ou pa ba yo E ou pa akonpanye l ansanm avèk vitamin. Ou konn kisa k vin rive kounya la? Ebyen HFV a li menm li pral atake viris la ok. Menm lè l atake viris la globil blan yo ap vin febli yo pap ka yo pap ka ede e medikaman an bokse. e viris la. Èske w konprann? Kounye a la, globil blan yo, yo pral vin oblije ap travay twòp. E lè yo vin travay twòp kounye a, y ap vin mouri. Ou konprann? Depi yo vin mouri kounye a la, chak sa vini yo, e viris lan tiye yo, ebyen sa k pase kounye a moun nan, li, li ap vin pa gen globil blan. Lè sa moun nan, l ap kapab la mouri pi fasil. Èske w konprann? Sa vle di, se leta w ye. Depi se leta w ye fòk ou ka pran responsablite w. Ou pa ka kite sèlman òganizasyon mondyal etranje an ki ap ede moun yo. Paske sida a ansanm avèk sifilis lan se 2 maladi ki ap ravaje Ayiti. Èske w konprann? Sa vle di li enpòtan pou nou kapab ede moun sa yo. Se si ke ministè de la sante Ayiti e sa ki nan tèt li Moun ki ki pran an chaj li se kiyès? Se yon doktè ki l ye. Doktè a konprann byen sa m ap di an. Li konnen depi l ba moun yo medikaman sa, li pa akonpanye l ansanm avèk vitamin, se detwi l ap detwi moun yo. Medikaman sa, li bezwen vitamin e li bezwen nouriti tou pou l kapab ede kò a, pou l kapab ede ògàn yo fè fas ansanm avèk viris lan. Ou tande? Dam nan di konsa ke li genyen. 15 ans depi lap viv ansanm avèl li ka viv toujou ansanm avèl li ka fè nenpòt 30 ans lap viv ansanm avèl ok men si dam nan te pran bonè leta te edel ebyen li te kapab elimine viris sa nan sanl men elas jodi an kapab se kou pal demen kapab kou paw tou paske se viv wap viv ou konprann li enpòtan pou nou kapab lan ede moun yo. Ede yo pou èske yo te ka fè fas ansanm avèk maladi sa a. Paske se yon maladi ki vrèman grav. Ok? Li vrèman grav. Pa imilye yo. Paske maladi, li pa gen pòt li pa antre. Paske se ou menm ki anchaj pou fè l. Li anchaj. Sa di. Sa vrèman tris. Kounye a nou wè a klè ke sida li egziste. Nou konnen deja Non pa m se Robenson an Monsignan. M te vrèman kontan pou m te kapab moutre nou ti videyo a, pou m moutre nou reyalite a. Chak semèn, m toujou fè yon emisyon ki rele Salut dans Puerto Douce. M pale de sante. Ok. M ta renmen fè w kapab toujou rete kole ansanm avè nou pou w kapab tande anpil bagay konsènan sante w. L ap bon pou ou frè m. Ok, se te yon reyèl plezi. N a wè ankò pou yon lòt videyo. Tchaw!